Bondye beni nou kòman nou ye nou salye chak sè chak frè kèlkeswa kote ou ye depi ou gen chans sèlman ou ka gade videyo nou yo nou voye yon salitasyon espesyal pou ou ou menm ki nan yon difikilte ou menm ki nan yon pwoblèm ke wap andire mwen pa konnen egzakteman ki pwoblèm li ka ye sof ke mwen di ou Bondye pa bliye ou Bondye nan dosye ou la sof ke fè Bondye konfyans. E ou menm tou ki poko asepte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl ou, kòm mèt ou, kòm sovè ou. Si m ta poze w kesyon, mwen ta di w, konbyen laj ou gen kounye a? W ap di, monchè, m gen tèl laj. Men franchman, si m ta poze w kesyon, konbyen segond ou rete pou viv? W ap di, a, sa m pa konnen. Sa m pa konnen. Ou ka wè n ap pale jodi a la, m ka fèk kwaze avè w la, ou tande pip. Entèl pa gen, epa entèl mwen k fèk pase la, a vle di fè sa avan n two ta, asèpte Jezi kòm sovè pèsonèl ou. E ou menm tou ki gitan gen Jezi nan lavi w, mwen byen kontan sa dèske w gen Jezi nan lavi w, dèske w gen Jezi nan bak ou. Malgre wout la pa fasil, wout la difisil, pwoblèm yo difisil, pwoblèm a goch, pwoblèm a dwat, pwoblèm yo vini tout fòm, tout jan, men m ap di w, pran. Pran n avèk kouraj, afwonte n ak kouraj, paske lè dènye jou a, lè dènye jou a, nou gen yon jou, ki jou n ap tann, se retou Jezi Kris. E, pou moun ki gade videyo nou yo, nou gen yon videyo ke nou te poste kote nou t ap pale de plizyè fòm de maryaj ke mwen menm m panse, ke mwen menm m imajine nan tèt mwen. Chak moun, nou gen yon, nou ka panse yon fason diferan. Kote nou te pale de plizyè tip de maryaj. Gen rès ke nou pot ko pote pou gen yon maryaj ki se maryaj mwen menm mwen mwen konsiderel etan kon maryaj familyal. Maryaj familyal la nan ki stil ke mwen menm nan ki fason ke mwen mwen panse. Maryaj familyal la se lè ke 2 moun yo te renmen, yo marye, paran, tout fanmi, legliz okouran. 2 moun sa yo ap viv ansanm. 2 moun sa yo len renmen lòt. Renmen yon moun, respekte yon moun. pa vle di pa gen pwoblèm, pa gen fwaye ki pa gen pwoblèm. Kèlkeswa yon moun ki ta vin di m konsa, a m renmen, m pa janm nan kont a mari m non, m ap di w manti. A m pa janm nan kont avèk madanm mwen non, m ap di w manti. Lang a dan pa janm pa mòde. Menm dan sa k ap kraze manje a, menm dan sa k ap kraze mayi a, k ap kraze mayi boukannen, k ap kraze mayi griye a, yon bon jou, li Tank li mòde lang nan. Imedyat mòde li mòde lang nan, ou santi tout kò a gen pwoblèm. On sèf, on sèl bagay, lè nou nan kont kounye a, nou genyen kòman pou nou jere tèt nou, pou moun pa konn afè nou. Maryaj familyal la, se lè ke w fin marye a mari w, ou fin marye a madanm ou. Men, fanmi madanm nan tounen yon pwoblèm pou mesye a. Fanmi mesye a tounen yon pwoblèm pou madanm nan. Nan ki sans? Dèfwa se madanm lan ki konn koz, dèfwa se mari a ki konn koz. Ki jan? Ou pa ka fin marye avèk madanm ou, tout sa w ap fè pou ap rele fanmi w, fanmi w, ki se gason an pou ap rele manman, rele sè, kounye a sè a gen priyorite, madanm, en, sou madanm nan, manman, papa, kèlkeswa fanmi nan mesye a toujou gen priyorite. Se yo k pou di mesye a monchè fè tèl bagay oubyen pa fè tèl bagay. Dèfwa mesye a konn ap regle yon bagay, se fanmi l ki okouran poutan madanm nan nan kay la madanm nan pa konnen. Sa mwen rele maryaj familyal. Si w pa marye avèk fi a vre, ou marye ansanm avèk fanmi w, ou toujou avèk fanmi w. Ou stil marye avèk yon fi, tout otorite yo Otorite, ma, manman ou toujou gen otorite sou ou, papa ou toujou gen otorite sou ou, gran sè a toujou gen otorite sou ou. Non, maryaj sa a mwen rele l maryaj familyal. Paske Labib esplike nou, Fi a va kite manman l ak papa l, gason an va kite manman l ak papa l, l a vin marye avè a, fi a na fè yon sèl. Imedyatman nou fè yon sèl, kounye a la, fanmi pa gen dwa gen. gen priyorite sou nou. Sof ke gen bagay nan fè mwen ka toujou mande w paran w konsèy. Sa pral depan de antant mari a avèk madanm nan lè nou fin chita nou vin pale, cheri m vle fè tèl bagay, cheri m vle tèl bagay men n ap pale a tèl nou ka toujou mande w konsèy. Moun pa janm fin konnen. Ou pa janm dwe apwouve kò w konn ou fin konnen pase tout moun non ou ka toujou mande yon konsèy men ki moun wap mande konsèy la e lèw marye lakay ou gon seri de moun nan fanmi mari w gon seri de moun nan fanmi madanm ou yo pa ka sipoze zanmi w gen se sal yo ka sal yo paske gen moun ki pa janm vle byen pou ou ki pap janm vle byen pou ou gen pliske se leve yo leve yo te plase fè 4 5 pitit pou 5 6 papa nan lari a yo gen plizyè moun chak ti moun yo pran papa diferan. Piske ou menm ou gen yon nèg ki marye avè w, n ap viv anpè, n ap viv alèz. Gen ti diskisyon ou genyen a mari w, annapre nou te ka chita nou di, nou jere sa jis nou antann nou. Men piske manman mete pye, papa mete pye, sè mete pye, kouzin mete pye, zanmi mete pye, sa vin rann yon gwo gwo diskisyon, yon. Rankin antre, youn vin pa vle wòt, so tande fwaye kraze. Silvouplè, medam yo, mesye non, trè pridan, trè pridan. Mwen mwen rele sa maryaj familyal paske w stil toujou sou kont manman w. Ou toujou gon ti bagay anba anba w ap di manman, ou toujou gon ti bagay anba anba w ap di sè, w ap di. Men non! Nou fè yon sèl kounye a, se pou nou antann nou. Se vre nou ka toujou nan diskisyon. Lang a dan pa janm pa mòde, men se pou nou antann nou, mete tèt nou ansanm pou nou viv. Ke Bondye beni nou.